Se baraj. Bandi nan Savyen ap vale tèren nan depatman Latibonit, ou wè pase ti mepri, ou wè pase lotre agaseur, tout nèg kraze rak. Ti mepri jwe pye l, Sourit jwe pye l e o final nou ta kapab di, Nèg Savyen yo di tèt yo pa gen pwa pou yo nan depatman an paske se yo menm k ap kraze brize. Se sèlman lapolis, anfèt an jeneral fòs lòd yo ki rete paske nèg yo yo menm se frape y ap frape. Aprè atak ki te fèt nan Wobè kote genyen plis pase yon dizèn moun ki pèdi lavi yo, bandi yo te pran direksyon baraj kote yo antre nan fyèf Sourit. Sitiyasyon sekiritè ki rete ekstrèmeman preokipan nan anba Latibonit, byen bonè samdi 9 me 2026, endividi ki gen gwo zam nan men yo atake chofè motosiklèt epi tou pasaje nan seksyon kominal Senmak e selon premye eleman enfòmasyon ki disponib, plizyè moun jwenn lanmò yo. E gen lòt ki pran bal e pandan atak sanglant sila, asayan yo menm tou ensandye plizyè moto e yo pote ale plizyè lòt. Malgre operasyon ki anonse pa lapolis Nasyonal Dayiti epi Task Fòs nan rejyon an, gwoup ame yo kontinye enpoze lwa yo. nan plizyè zòn nan Ba Latibonit, sa ki plonje popilasyon an nan lapèrèz ak ensètitid. Fas ak nouvèl trajedi sila a, anpil abitan nan Latibonit denonse inaksyon otorite polisyè yo, plizyè sitwayen lonje dwèt sou direktè depatmantal lapolis lan, komisè divizyonè Pierre Louis Jean Alex, yo akize ki manke lidèchip. ak volonte nan batay kont gang kap simen latèrè nan depatman Latibonit. Anpil moun ap poze tèt yo kestyon jounen jodi a la pou mande eske genyen otorite o nivo de Senmak? Ou imajine nan yon jounen genyen 2 atak ki fèt nan 2 zòn diferant nan depatman Latibonit. Nèg yo atake baraj, yo mete dife, epi yo pote boure nan Wobè, ou ta kapab di ki sou Senmak, plizyè moun pèdi lavi yo, nèg yo boule moto, e ofinal, otorite yo pa di anyen. Grenn bagay pou chak grenn Ayisyen di tèt li, lè pa egzanp gon zòn, gon masak ki fèt, paske depi gen 5 moun ki mouri, deja antre nan kad yon masak, vwa 10, 15. Si gen masak ki fèt, leta pa di anyen, leta pa menm sòti yon nòt. Kounye a, kiyès ki fè masak sa a? Eske kèlke pa, pasivite leta a, li pa vle di kichòy? Di tèt nou sa, nou menm k ap viv nan depatman Latibonit, eske pasivite leta a, li pa vle di kichòy? Paske, sa k ap pase la a, fòk omwen n ta kapab di, gon moun ki pou di non. Pandansetan, lè. Abitan yo pran lari pou ap manifeste pou di sa kap pase nan depatman Latibonit lan la fòk li genyen yon repons ebyen humm lapolis ap bay gaz lapolis ap pete bal reyèl nou pral gen pou nou chita sou konpòteman yon seri de nèg nan koalisyon an nan next emisyon. E ou wè, si ta gen pou bay bwa kale, m panse fò yo ta reflechi anpil wi sou sò nèg sa yo paske sa k ap pase nan depatman la a ondirè se yon konplo. Gon gwoup ki la pou pwovoke epi gon gwoup ki la k ap kraze brize. E tou de gwoup yo ta sanble gen lajan nan men yo pou kraze depatman Latibonit. Lòt dosye nan kad emisyon sila. Gen yon polisye ki mouri nan sikonstans moun pa ta kapab imajine. E gen 2 sispè ki yo menm anba kòd. Gen yon avanse sinyifikatif ki anrejistre nan ankèt sou asasinay polisyè Daphné Similien.

Cliff, Jean Louis, epi Ludly Désir alyas Bob. Yo arete yo nan zòn Kasanyòl 10 e 22 nan Dèlma 75. Selon enfòmasyon dcpj bay, arestasyon sila yo se rezilta yon ankèt apwofondi. Sèvis omisid biwo afè kriminèl tap mennen ankèt sou asasina polisye Daphné Similien, Lauture, li louvri imedyatman aprè fè yo e fè objè yon atansyon patikilyè pa bò kote otorite polisyè yo. Anketè yo t ap travay san relach pou kapab idantifye responsab krim sila a e pou kapab rasanble divès prèv nesesè ki pèmèt yo arete moun ki komèt aksyon sila. Dcpj fè kwè ke 2 sispè yo arete yo aktyèlman nan gadavi e fè objè yon entèwogatwa apwofondi. Anketè yo ap chèche Etabli sikonstans egzak asasina polisyè Daphné Similien Lauture epitou detèmine wòl presi chak moun sa yo jwe nan krim sila. Otorite polisyè yo mande pou gen koperasyon donk pa bò kote popilasyon an pou tout enfòmasyon ki kapab ede yo fè plis limyè nan dosye sila. Arestasyon 2 moun sa yo Se yon etap enpòtan nan ankèt sou asasinay polisye Daphné Similien Lauture. Li demontre detèminasyon otorite polisyè yo pou kapab batay kont vyolans e pwoteje sitwayen yo. Dcpj reyafime angajman li pou rapousib san relach otè krim sila a epitou tradui yo douvan lajistis. Antretan Lapolis Nasyonal Dayiti lanse yon avètisman kont sila yo k ap fè eskwokri nan dosye rekritman. Lapolis Nasyonal Dayiti pibliye yon kominike jedi pou kapab raple ak kandida nan kesyon rekritman polisye ke pwosesis seleksyon an li. gratis e baze sou merit. Demach sila a vize prevni fwod e abi ki kapab genyen nan pwosesis la. Selon Lapolis Nasyonal Dayiti, gen anpil moun obyen gwoup mal entansyone ki pran abitid mande lajan ak kandida yo pou kapab fè yo reprezante nan enstitisyon lapolis lan. Pratik sa yo, yo ilegal. e yo kontrè ak etik epi prensip ki reji rekritman polisye yo. Pnh la kondane ak tout fòs li ajisman sa yo e mete an gad kandida e fanmi yo kont tantativ fwod. Li envite yo pou rete vijilan pou pa sede ak demand lajan puiske sa yo pa kadre ak pwosesis rekritman nan lapolis. Brasè yo pa gon kote yo pa antre. Rekritman ap fèt nan lapolis gade. Nèg la mete ekip li la kanpe pou l kapab ranmase lajan. Ou gen pou wè la gen moun ki gentan bay lajan wi. Paske yo di w ke bon ok e ou prale pou yo kapab rekrite w ebyen gon lajan pou w bay. Lè yo gentan ranmase bon ti kòb yo la ebyen lè lapolis vin kale je l la ou ta kapab di. Lapolis li gentan pran gòl antouka. N ap fè yon ti travèse nan paj entènasyonal la pou nou pale de batay Larisi ansanm avèk Ikrèn. Vladimir Putin estime ke konfli sa a ap rive nan bout li. Li pa twò lwen pou l rive nan bout li. Eske. Se yon defèt? Eske se pral yon antant? Ebyen prezidan Rus lan, Vladimir Putin li deklare le samdi 9 me ke batay an Ikrèn ap dirije vè la fen. Nan kad yon echanj avèk laprès nan Moskou nan kad komemorasyon, Jour de la victoire. Chèf Kremlen an li menm akize peyi oksidantal yo poutèt yo ranfòse konfwontasyon avèk Larisi atravè soutyen militè nan Kyèv. Yo kòmanse entansifye konfwontasyon avèk Larisi ki rapousib ankò jounen jodi a, prezidan k ap pale, e mwen panse sa touche. E mwen panse sa rive nan bout li. Men sitiyasyon an rete grav, daprè sa Vladimir Putin fè konnen. Pawòl sa yo rive alò ke gen yon seselfe tanporè ki rete frajil antre Moskou ansanm avèk Kyèv. Byen bonè nan jounen an, 2 kan yo, youn t ap voye pawòl sou lòt kòmkwa, Yo vyole trèv la. Seselfe 2 jou anonse pa Moskou pou 8 ak 9 me nan okazyon selebrasyon 9 me nan peyi Larisi li enskri nan yon kontèks diskisyon diplomatik ki poko fin klè. Deklannche an fevriye 2022 avèk envazyon Ikrèn pa Larisi, gè sila a pwovoke plizyè dizèn milye mò e deplasman masif pa bò kote popilasyon yo, yon kriz jewopolitik majè antre Moskou e alye oksidantal yo. Nou pral pale de pwosesis elektoral ansanm avèk Clarens Renois, poukò li la a? E gen yon kestyon kap poze, menm yon ti bebe kapab reponn kestyon sa a, E pou ta konnen eske gen pati politik ki genyen anviwon 30 mil manbre. Pa sur antouka. Men, ki avni ki genyen sou plan politik pou peyi Dayiti? Eske gouvèneman sila a l ap rive fè eleksyon jan li te pwomèt sa? Paske genyen 2 priyorite ke gouvèneman sila a te fikse, se sekirite. D'abord et eleksyon par la suite. Eske gen ensekirite? Non. Toutotan pa gen sekirite, eske ap gen eleksyon? Non. Eske gouvèneman an ap travay pou gen ensekirite? Sa m pa konnen. Ann koute Clarens Renois.
Opinyon pa nou nan UNIR, paske nou reflechi sou pwojè de dekrè a ke nou te genyen, nou analize li. Nou panse ke lespri ki anime redaktè de dekrè a, de pwojè dekrè a e de atik sa an patikilye, li pa yon movèz ide an swa. Lide a patisipe de yon preokipasyon ki genyen jounen jodi a nan sosyete a ke gen twòp pati politik. Ke se vre gen yon lwa ki di kijan yon pati politik dwe kreye, avèk 20 moun ou ka kreye l, men tout moun vin rann yo kont ke Lwa sa li kreye yon brèch ki pwovoke yon dezòd e ki fè ke ou vin genyen 382 pati politik ki agreye pa konsèy la oubyen ki te depoze dosye yo, m kwè gen 200 e plis ke 250 antouka ke yo agreye. Mentnan, sa pa anpeche ke e menm si lwa bay pèmisyon sa ke pa genyen e de Se inisyativ ki pran pou rive rezoud pwoblèm sa a, paske li vin konstitye yon vrè pwoblèm e ke gen otan de pati politik, si w mete tout pati sa nan yon konpetisyon elektoral, li pral kreye yon gwo kakofoni. Donk, fòk genyen de resèman ki fèt. M panse ke konsèy elektoral la, malerezman se yon konsèy elektoral pwovizwa, donk ki sijè a politizasyon, a enfliyans de politik, men ou ta dwe gen yon enstans ki andeyò de tout enfliyans politik, kapab reflechi e lè l pran yon mezi, li pa yon mezi ke l ap pran pou l penalize yon moun, yon pati oubyen yon gwoup, men ki kab sèvi tout sosyete a. Donk, eskize m wi si m ap reflechi an ti peu an longè, paske m ta renmen ke. Oken pwoblèm, oken pwoblèm.
Oke. Sa m ap di a ke tout moun konprann li klèman. Pou mwen menm se pa yon movèz ide ke CEP a, li resere kondisyon yo, règleman yo pou l di ann gade kijan nou kapab fè gen mwens kandida paske l ap yon pwoblèm pou CEP a li menm pou l gen tout kandida sa yo pou l jere, tout pati sa yo pou l jere nan yon eleksyon. Donk li gen dwa gade san l pa vyole lalwa ki kondisyon l ka poze pou ke pati politik yo, kandida yo kapab soti nan sa m ta kapab rele nan nan yo yo prezante yo nan kondisyon pou ke gen mwens kakofoni an an rete l sou sou sou ekspresyon sa konsa sètadi gen mwens kandida posib ou pa gen tout kandida sa yo ka genyen oubyen ou pa gen tout pati politik sa yo paske lè w pral fè yon bilten elektoral fò w pral konsidere otan de pati politik otan de kandida otan de bilten li pral yon bagay vrèman Yon montay enfranchisab. Men sa se youn nan mezi yo. Ayiti Deba. Li pati politik la pou bay 30 mil moun. Se youn nan mezi sa yo. Li kapab 30 mil, li kapab mwens ke 30 mil, li kapab plis, sa depan de egzijans yo. Men ann konsidere l kon sa se youn nan mezi yo pou redwi nonb de kandida yo. Gen dòt mezi, e sa m pral. Y'a la se yon bagay ke mwen menm antan ke moun ki nan politik depi 10 an nan peyi a, m patisipe nan anpil refleksyon la avèk avèk anpil ekspè ayisyen e etranje sou kòman quelles sont les conditions pou yo redwi nonb de pati yo. Gen anpil refleksyon, refleksyon an di pa egzanp reyini pati yo an 3 gran kouran, an 6 gran kouran e pou kapab redwi yo. Men sa pa osi fasil. Nan Amerik Latin nan, pwoblèm sa a poze tou nan de peyi ki emèjan, m ta kapab di a la demokrasi, kote demokrasi a ap chèche solidifye li, eksetera. Ekspè sa yo te vin ann Ayiti, nou te reyini avèk yo, nou diskite avèk yo, se pa sèl Clarens Renois, se pa sèl UNIR, te gen lòt pati politik ki te prezan tou, avèk lòt reprezantan de pati tou. E yo te prezante a nou menm de lwa elektoral ki egziste ke se swa an Kolonbi, an Bolivi, o Venezyela ou ayè, men kòman yo aji pou redui nonm de pati politik la yo. E youn nan mezi ke yo pwopoze, selon modèl latino-ameriken sa yo, se ke Yo di lè pati a pa fè yon skò egzije pa le konsèy elektoral, nan peyi sa yo rele yo junte elektoral, Junta Electoral, lò pati a pa rive fè skò nesesè la enben yo retwograde l, li an deyò de sikwi elektoral la pou sizan, katran, senkan, sa depan. Gon ide konsa anndan dekrè a, pwofesè? Anben wi, gen lòt mezi toujou, gen de mezi desitasyon. Lè yo mande regwoupman yo, se de mezi de ensitasyon yo di w si w regwoupe w, w ap peye mwens kòm frè. Se yon fason pou yo redui nonm de pati yo tou. Mentnan, kèl è le danje, si nou pèmèt mwen kounye a ale ki danje ki genyen nan mande 30 mil manb la? Gon danje ladan l. Sètadi ke pou mwen menm CEP a Li sa yo rele yo ouvre yon bwat de pandore sa an fransè yon bwat koulèv ou pa konn sak oubyen yon bwat ki fèmen ou pa konn sak pral sot ladanl lè w mande pati politik yo pou yo bay 30 mil moun enben ou ouvri la pòt a la frod paske an reyalite mesye nap pale la a nou tout moun konnen nan peyi dayiti Pa gen oken pati politik ki kapab rapidman ouvri rejis li ba ou la pou l di w gen 30 mil moun ladan l, sa n'existe pas.
Non, mentenan, pwofesè, lè w di fwod lan, tankou mete de non ki pa egziste? Oubyen? M pral vin sou ou, m pa ka pretann ke se sa k pral fèt non, men m pral vin sou ou. Non, paske m ta di w ke gen de baliz kèlke pa yo mete nan dekrè a, paske yo prevwa sa tou.
Anne dakò. Men ekout, lòske w gen 320 konbyen pati politik, an nou di yo chak ta pote 30 mil moun ba ou, ou kwè w ap gen tan pou w analize chak grenn moun sa yo nan 320 konbyen pati pou w remake si yon si n pa nan 15 lòt, 20 lòt pati? L ap difisil. Brèf, antouka se responsabilite w, se ou ki te mande l. Sepandan, gen lòt konsiderasyon pou w fè. Tankou m di, premyè konsiderasyon an sèke Oken pati politik aktyèlman an Ayiti pa gen 30 mil moun ki enskri nan rejis li e ke l ta di moun sa yo fidèl a li menm. Oken.
Oken.
Non, pa genyen li. Gon sèl pati ki ta ka genyen li si nou te nan yon peryòd de demokrasi, se pati opouvwa la. Nou tout konn sa. Deksperyans nou konnen l. Gen de moun ki nan yon pati politik, kou eleksyon an fini, li janbe nan pati gayan an. Nou wè l Pa sèlman o nivo de lelektè non, men o nivo dè zelu osi. Nou wè l nan Parleman chak fwa. Nèg la elu sou yon pati politik, epi kounye a la pati a vin, li elu wi kòm depite oubyen senatè, li, epi kounye a li janbe l antre nan majorite a, majorite prezidansyèl la, majorite gouvènmantal la. Donk li pa rete fidèl a pati. Konbyen skandal ki fèt deja nan pati politik ayisyen ki gen anpil eksperyans, ki gen anpil laj, ki la depi lontan? Kote efektivman elu yo kite yo yal yon lot kote. Elu wi, m pap pale w de elektè, donk ou kab konprann sa m vle di a. Dezyèm pwoblèm li poze, lè m tap pale de fwod la, mwen mwen toujou kòm dirijan de pati politik kenbe a lespri yon enfòmasyon ki soti depi kèlke zane ki di gen 800 mil kat sim ki an sikilasyon nan peyi a, yo pa fo non, men se doub ke yo ye. Yo nan kote yo? Kot kat sa yo? Fò teni kont de yo menm. Eske yo pa pral sèvi konya la pou fè ke yon pati politik parèt li gen 30 mil moun nan alòske se li pwize nan 800 mil sa a? Kiyès ki gen 800 mil sa a nan men yo? Nan men ak kiyès yo separe l? Donk gon pakèt kestyon ke inisyativ la poze Men mwen ta vle di ankò yon fwa pou m repete m se nòmal ke yo chèche wè kòman ya redwi nonb de patisipan yo, nonb de pati, nonb nonb de kandida pou ke eleksyon pa vin tounen yon fwar, yon gwo kakofoni e ke w pa konnen pou ki lè w al lan devan biwo de vòt elektè a kab pa janm konn pou kiyès li pral vote paske jisteman gen twòp kandida devan l li pa ka rekonèt oken kandida pou l ta vote l vrèman avèk presizyon. Sa mwen panse ke e si nou si nou vle pran yon metafò oubyen yon yon yon yon konparezon pou nou fè li, se tankou m ta kapab di ou genyen la Fédération Haïtienne de Football k ap òganize chanpyona enben li gen dè kondisyon pou l poze pou l aksepte ke yon klèb kapab enskri nan chanpyona a. Ou gen yon kòb pou w bay. CEPA fè l tou. CEPA di pou kandida a la prezidans fò w bay 800 mil gourd. S on montan ki vle di, m fè yon kalkil sou li, m wè se pli de 6 mil dola ameriken. Sa vle di, si yon nèg pa serye ou pral nan eleksyon an, ou pa pral bay 6 mil dola ameriken a yon CEP paske ou gen yon foli kandida a la prezidans. Donk fò w gen lajan sa a vrèman. Sa a tou, se youn nan mezi ki pou redui nonm de kandida a la prezidans lan, nonm de kandida o sena, depite e otre osi. Paske montan pou peye a tèlman elve, li gendwa dekouraje kandida yo. Vwala. Mentenan, e.
Alò, gen yon enfòmasyon ou pataje avèk nou e. Clarens Renois, e bon m ta di se jounalis lan, mwen menm avan m te rantre nan mikwo a m t ap eseye swiv e. M t ap swiv e enfòmasyon k ap soti an nan konsèy la malerezman e. Ki sa yo avanse? Avan menm nou retounen sou refleksyon n ap fè sou 30 mil lan, 30 mil manm nan pou yon pati politik ta patisipe, ki sa ki ta alabaz yo pou ta rejte li?
Ok, men ban m ba nou avan m reponn dirèkteman, paske m pa konn ki sa k alabaz li non, men m ap di yon bagay. pou nou pou nou fè yon rapèl paske mwen te jounalis alepòk mwen tap kouvri eleksyon mwen te toujou nan CEP a pou ap veye rezilta pou ap veye ki desizyon kap sòti kanè eksetera èske nou sonje ke gon CEP nan yon ane elektoral mwen kwè se 2010 2011 e tout konsèy yo toujou fèl dayè men ki poze kòm kondisyon pou yon moun kandida fò fè 5 an anndan peyi a. Sa vle di ou te rezide nan peyi a, ou peye taks, ou peye enpo. Gen youn nan kandida yo ki te enskri ki jwenn papye ki di l te rezidan nan peyi a. Ò, se pa yon moun ki janm fè yon semèn nan peyi Dayiti.
Li jwenn papye pou sa? Li jwenn papye, wi. Li jwenn papye. Gen yon tribinal ki ba l papye ki di misye se yon rezidan peyi Dayiti li ye. Li fè senkan nan peyi a ap viv. Donk li pa gen pwoblèm pou yo admèt li kòm kandida. Mentnan, eske ou kapab di papye sa a fo paske se yon tribinal ki bay li? Men tout moun konnen ke kandida sa a pa t nan peyi a pandan otan dane. Donk se sa m di talè a la a, gen de bagay ke w mete kòm kondisyon, li ouvri pòt a fwod. Paske moun ki vle al patisipe nan eleksyon an, li pral chèche fè tout bagay ki kochi pou li kapab rive pou l al patisipe nan eleksyon. Mentnan se pwobableman sa ke E dayè fò n pa bliye gouvènman ki la a se yon gouvèneman ki gen plizyè pati politik ki reprezante ladan l. Donk pati politik yo san dout ap plenyen, yo di bagay sa a li genlè twò lou pou mande nou jwenn 30 mil manb pou nou enskri nou nan eleksyon, li pral mete anpil moun deyò donk yo pa dakò l petèt, m ap imajine. Mesye Renois, gon bagay ke m te di yè, mwen te di ke, paske ou sot di sa tou, se yon trè bòn desizyon, alò, mezi, men m te di tou, se kap, se yon tès tou pou, pou, pou, pou teste, se, se pou teste la kredibilite de nos acteurs. Ou sot note la yon moun, ou, ou mande w 30, 30 mil manm epi ou al fè wout kwochi, ou al chache pyès akote. Pa gen kredibilite la menm.